Eske m ka kontinye kon sa? Eske m ka rete nan sa m ye la menm? Humm. Ah. Kite m fon tchek. Kite m al tcheke frè Jozye. Non.

Bonje veni nou, koman nou ye? Mwen Josye, koman nèg yo la?
Bonje veni nou wi fwe. Mwen fwem? Wi, gras bonje.
Nap lite, e lot moun yo koman sa ye? Bon, yo pa twop mal non. Ou pap antre? Ah monchè te fon ti pase la wè ou sèvitè Elèm pap rantre non ou konn bagay yo deja. Ok map vin kote ou. Sèvitè pam ou konn kòman sitiyasyon yo ye frè pam ou konn kòman nèg gen madanm bagay lekòl se tout pwoblèm akò nèg gen kay pou peye zanmi pam kòm konnen se sèvitè de Dye ou ye monchè m pase bò kote ou frè pam sa ou gen ou mèt lage l nan menm m pa mande ou pou kòmsi Koupe kay pou mwen pou fon seri de bagay pase sa pa devwa m. Men sa w gen ou mèt lage nan men m frè pa m jis pou m jwenn yon bagay pou m manje. Bondye va beni w. Bon sèvitè, m konprann ou e m tande w trè klè. Men w konnen nan ki peyi n ap viv? Ou konnen nan ki peyi, sa vle di nan sa m, nan sa w ye a m ladann tou. Donk m konnen ke m se fò se vre, men non pli chak tan nou bezwen se bò kote m nou pase. Frè Jocelin se bò kote m. Sè Janine se bò kote m. Ou konprann? Menm sè Ducasse lòtre jou la, se mwen kote pou li. Non nou pa ka. Gade m ap di nou yon bagay byen. M gen pwoblèm mwen tou. M nan loyay tou. M gen fanmiy tou. M peye lekòl tou. Men mezanmi fò nou ta fon efò. Fò nou ta fon efò tou. Men sèvitè map di w sa, map di w sa. E pigaw di konsa ke m son move frè. Pigaw di m son move frè non. Pigaw di m son move frè. Men map di w sa. E m pap kache di w sa. Map di w sa depi jodi a. Menm jan w gen pwoblèm la, mwen menm m gen pwoblèm tou. Mwen m paka nan bagay sa.

Jodi a m vle di ou nan lavi, pa janm dekouraje. Kèlkeswa imilyasyon, desepsyon ki vin sou wout ou, pa bliye se chaj ou, se tantasyon ou, ou pa dwe janm dekouraje. Se pou n gen konsyans, se pou n gen kouraj mal pran je nou. Pou m lapriyè Bondye pou l ban m pa m. Jodi a m pran desepsyon m pa gen pwoblèm sa pap fè m chite. Ou menm ki kretyen m ap kite konsèy sa pou ou. Lè ou wè yon moun vin kote ou li nan nesesite menm si ou te konn bay, bay sou bay ou pa bezwen repete l sa. Si ou pa kapab di ou pap kapab. Pale avè l an amou. Pa lave byen. Men labib di plis ou bay se plis wap resevwa. M konnen gen moun ki pwofitè sa se kach. Men si sèvitè a la te dim non li pa kapab m tap santi m pi m pi alèz. Men m pa gen pwoblèm pou m pran desepsyon paske Jezi te gentan dim fòk mwen bliye tèt mwen. Pou m pote kwa a. S on kwa l ye pou mwen. Jodi a, mwen swete ke ou menm k ap fè levanjil pa chite pou nenpòt bagay. Okontrè, se moral ou. S ap sèvi yon temwanyaj pou ou. Ke Bondye beni w. Bondye beni w chanpyon, ke gras Bondye kouvri w. Nan le livre Proverbes chapitre 11 verset 25 li di, lè w bèy ak kè kontan ou pa janm manke anyen, e lè ou manje anwonm ak moun ou pa janm rete grangou. Donk sa ke m vle di w e sa ke m vle pataje ansanm avè w, Jodi a. Donk, lè w lè w ap bay, se pou w aprann bay avèk kè kontan. E lè ke w ap ofri tou, se pou w aprann ofri avèk sajès, avèk amou. Paske Kris li menm, li vini, li mouri pou nou. Bon, nou kapab di konsa, gen yon pakèt bagay ke ou kapab imajine ke ou genyen, se pa Kris ki pote l pou ou. Se Kris ki pase pa yon sèvitè, pa yon òm de Dye, epi li sèvi w. Ou menm ki yon òm de Dye, yon fanm de Dye, se pou w aprann sèvi, se pou w aprann swiv, se pou w aprann e ofri, e lè ke w ofri, ou gon benediksyon ki tonbe sou ou. Bon donk nou pa prete ansanm avè w anpil, e nou la pou yon pwochèn video. Abòne ansanm avè nou, e kòmante tou, si te ou menm nan ka sèvitè a, kisa ke w tap fè, kijan ke w tap aji. Ke gras Bondye kapab beni w. Nou renmen w anpil, e nou konnen nou se frè nan Kris. Ke Dye vou benis!